Somatè de ba moun ou ye? Mèsi. E Louko, m kontan m salye w. Mwen menm tou Senatè.
Ezayi, zanmi mwen. Msye, msye byen pase.
Anfòm. Sen Maten.
Wi.
Kòlèg, kòman nou ye? Enben, n ap tande w. Nou la, nou la. M kwè l se enpòtan wi pou m ta avèk nou nan emisyon jodi a. Trè byen.
M kwè yè nou te bay yon konferans pou nasyon an. E m kwè l se enpòtan pou nou patisipe nan. Prezidan!
Prezidan, kòman w ye? Ezayi k ap salye w.
Nèg pa m wi, nèg pa m wi. Moyiz Janchal, bon bagay! Prezidan, kisa l ye?
Prezidan, kisa l ye? Monchè, gon lojik yon moun t ap fè m talè. Talè a, m te di yon bagay talè a. Gon lojik yon moun t ap fè m konprann yon bagay. Louko, gon moun ki di konsa ke, Kòman se fè til ke Janbète Aristid, mwen di, Janbète Aristid, lòm le pli popilè, e sa m te di talè a. Gade, moun nan di mwen ke, Poukisa Janbète Aristid akonpaye Mariz Nasis? Li pèdi eleksyon an. Li katriyèm nan eleksyon an. Pitit Desalin bat li. Jovenel bat li. Jude bat li. Non, tande, tande.
Lojik sa.
Lidè a, Moïse Jean-Charles. Donk Maryse Narcisse an katriyèm pozisyon. An n pale.
Ou t ap di. An n ale, an n ale senatè Moïse Jean-Charles. An n ale, an n ale. Jodi an, a kisa nou ka atann nou nan peyi a senatè Moïse Jean-Charles? Trè byen.
Nou gon sitiyasyon ki vrèman konplèks nan men nou. M pa vle anonse twòp bagay. Lè n anonse bagay yo, yo pral rive men avan yo rive gen de moun ki joure, gen de moun ki pa kontan. Non, ou nan maten deba, ou mèt di tout bagay. Ou mèt anonse tout bagay nèt. Ou mèt anonse tout bagay nèt. Anonse tout bagay nèt, Senatè Moïse Jean-Charles. Ok, mèsi.
Mwen m kwè ke l te enpòtan pou n di peyi an avan tou Nou rive nan yon kafou kote ke mobilizasyon an li tounen yon soulèvman jeneral.
Li tounen yon soulèvman jeneral kont pouvwa an plas lan, kont sistèm nan. Jounen jodi a Louko, peyi an fè yon gwo pa sou le plan politik. Se pou la premyè fwa pèp ayisyen an rive nan dimansyon politik sa a. Ou wè? Pèp Ayisyen pa sèlman di aba yon prezidan non. Prezidan an li menm n ap mande depa l pou 2 rezon 1 paske nou konpòtman esklav dezyèmman se paske nou bezwen rive sou sistèm nan se la pou nou pase answit jodi an lè n gade soulèvman jeneral sa a Non sèlman moun ki eksplwate yo, nou vle pale de moun ki ouvriye, peyizan, chofè taksi moto, chomè yo ki nan geto yo, nan seksyon kominal yo. Nou pale tou de moun sosyete sivil, klas mwayèn, etidyan, inivèsitè yo, tout moun, lapolis, yo tout, yo leve kanpe e pa gen diferans antre yo dèyè barikad yo. M wè doktè, m wè enfimyè, m wè tout kalite moun, moun geto, ki kanpe dèyè do barikad, e sitwayen tou ki pa gen avantaj ekonomik, men ki reziste lakay yo pandan 2 mwa, pandan 3 mwa. Sa vle di ki sa? Nou pa ka jwe avèk yon bagay kon sa. Jodi an nou te pale, pèp la te tande nou, yo swiv nou. Men an menm tan tou, pèp la, pandan m ap pale avè w lan, se li ki pran reskonsablite l. Pèp la di lidè politik yo tande rèl li. Pèp la mande pou nou kapab tande vwa yo sèt fwa si e se yo k ap deside. Se sa k fè Louko nan konferans nou bay yè lan, selon sa pèp la di, li mande pou nou gen inite nan mitan nou.
Pèp la mande altènativ. Pèp la mande pasrèl. Pèp la mande. Mache kontre! Pou nou tout! E Fanmi Lavalas? Nou pran desizyon final, on sèl altènativ pou nou libere peyi an e pou n jwenn depa Jovenel Moïse san kondisyon, apre pou n rive sou sistèm nan. E Fanmi, e Fanmi, e Fanmi Lavalas?
Fanmi Lavalas tou. Nou pa ka ekate, pa ezanp, Louko, ou pa ka ekate Fanmi Lavalas. Trè byen. M pa kwè nou ka fè sa.
Trè byen. An n pran Mesye mache kontre yo ki gen mpp ladan l son gwo moso, ki gen opl ladan l son gwo moso, ou pa ka ekate yo. Gen yon nouvèl platfòm ki rele platfòm solisyon, ou pa ka ekate yo. Mwen menm kisa m kwè Louko, ou wè sa n ap fè la a, nou te gen tan wè moun ki nan pasrèl yo, nou gen pou nou pale avèk moun ki anndan mache kontre yo, lè m fin pale avè w la, m pral rele Chavannes Jean-Baptiste, m pral rele Edgar Leblanc.
Sa vle di, non sèlman fò nou pran pouvwa la, men fò nou byen pran l. Pou ki sa?
Entènasyonal lan, oubyen tout moun yo pran pretèks, oh gen divizyon. Poutan pa gen divizyon. Sèl bagay se nòmal, se politik, chak moun ka wè yon bagay la yon fason. Men pou n sòti nan sa n ye la a, Louko, nou menm n ap ankouraje, Pou genyen, rapid, yon fizyon de lansanm tèks ki gen yo, e pou n dote peyi yon veritab altènativ, e pou n fini avèk sitiyasyon ekonomik ki la a, pou n fini avèk sitiyasyon politik ki gen la a, e menm dyaspora a tou, yo menm ki fè vwa yo pase atravè tèks nou ekri yo, y ap kontan lè n jwenn yon solisyon final pou n kapab libere peyi an paske fò n ale vit e trè vit e se sa k fè nou di fò n tande vwa moun ki dèyè do barikad yo men an menm tan tou Louko n ap veye wo n ap veye anba nan nou te di nou pral nan kou kasasyon pou moun y ap chwazi nan kou kasasyon an se pa yon moun ki pa reflete moun ki dèyè do barikad yo sa vle di tout chwa n ap fè Fò l reflete moun ki dèyè do barikad yo. Fò l reflete imaj moun ki chita lakay yo pandan 30 jou, pandan 40 jou, pandan 50 jou, ki ban nou posiblite pou n kontinye mobilizasyon an. Ki pozisyon, ki pozisyon pitit Desalin nan demach 18 novanm lan ke nou wè ke yon sektè nan opozisyon an donk anonse ke 18 novanm Prezidan ke nou pral chwazi a, donk lap fè diskou, donk nan okazyon komemorasyon vètyè, donk 19 novanm nan peyi a. Ki pozisyon Pitit Desalin sou dat la? Non Louko, Louko, m pa pral pran pozisyon sou pozisyon yon lidè politik mwen, ou konprann? Trè byen.
E, e nou menm se rèsponsab, se yon gwo dirijan politik m ye wi Louko. M konnen, a senatè, senatè mwen se sa, banm, banm, banm yon kout klòch, wi, trè byen, ann ale. Ok, Son gwo dirijan politik m ye. Gen de deklarasyon m pa ka fè men m pa pale opine sou yon seri de deklarasyon lòt lidè politik fè. Sèl sa m konnen, fòs nou se inite nan mitan nou. Fòs nou se pale avèk tout moun. Paske Louko, lòt moun pa wè sa. Vyòl Moïse pap ka soti. Men lè w pran pouvwa a Louko, si w pa pati avèk yon kredi
pou w al sere sistèm nan, nan wout pou yo pa al kase, poukisa Louko? Nou pa gen gaz.
Pa gen senk kòb ki rete nan kès leta.
Leta dwe anplwaye yo twa mwa, kat mwa, senk mwa. Answit, gen grangou nan peyi an. Dola a deja wobibit. Ou gen pwoblèm enflasyon. Ou gen pwoblèm kwasans.
Si w pa pati avèk yon kredi tout moun ladan l, lè sa a, ou pap ka kenbe. Paske eseye a pati de yon inite fò. E sa k fè nou menm nou pote diskou sa a Nou menm pèsonèlman, n ap fè jefò pa nou, avan menm nou kite peyi an, pou n gentan rele anpil lidè nou konnen, pou n ankouraje yo pou yon solisyon inik, pou n demaske nou de sitiyasyon sa a n ap viv jodi a anndan peyi a. Trè byen.
Trè byen. Donk Pitit Desalin pare pou chita avèk tout branch ki nan opozisyon la a, ki gen pwopozisyon jisteman. O! Louko, Se misyon sa nou pa fèt nou menm wi. Eben.
Rele moun pasrèl yo, mande yo si nou pa gen anchita avèk yo. Ok.
M ankouraje yo, m di, Pa gen ògèy. Eske nou chita avèk fanmi Lavalas tou? E, m poko m poko pale avèk kanmarad Lavalas yo. Eben. Louko, Pa gen ògèy. Ou wè? Si m te gen ògèy, m te gen dwa di tout gwo strikti yo ki kanpe nan batay la se, rele di, se baz District Dessalines. Men non m pap di sa. E m dekouvri pèp la ini. Ou wè Louko jodi an, dèyè do barikad yo, pa gen afè ni pitit Desalin, ni pitit, ni Lavalas, ni, ni doktè, ni enjenè, ni nèg geto, ni moun peyizan, ni moun vil. Tout ini yo dèyè do barikad yo. Poukisa? Paske yo bezwen chanjman. Moun yo vin dekouvri, jodi a gen yon dimansyon politik. Louko Sa fè lontan m ap pale nan mikwo ou. Ou te toujou ou te toujou tande m t ap pwone kou kasasyon. Ou te toujou tande m t ap pot on diskou ki te di chanjman sistèm, papa Desalin, e revolisyon pa sifi. E m t ap pale de tout bagay sa yo e jodi an nou t ap pale de jiskobou nan mikwo ou. Pawòl sa yo se yo k ap fè on revolisyon anndan peyi an Louko. Sa vle di, jodi an, an n prime enterè kolektif lan, an n prime enterè moun ki nan geto yo, an n prime moun klas mwayèn ki dekapitalize, an n prime chofè taksi moto yo, enterè pwofesè lekòl yo, anplwaye leta, an n prime enterè dyaspora a, pou yo tout, nou pran desizyon politik pou yo, pou peyi an soti nan sa l ye la jodi an. Se sa k fè, nou te bay konferans lan, pou n te preche Pawòl sa a, paske se sèl solisyon m wè ki ka ede nou soti rapid nan sitiyasyon nou ye la jodi a. Ok, dènyè kesyon Senatè Moise Jean Charles, kòman Pitit Dessalines entèprete nòt Religion pour la paix ki mande pou tout aktè yo al chita bò tab la nan kad yon dyalòg, egalman l mande yon trèv. Kòman nou menm nou entèprete l, nou apresye l? Ah non non non non non. Nou pran nòt sa a, nou lage l nan poubèl. ok nou lagel nan poubèl nou menm nou opte pou diferan branch nan opozisyon an rapid pou yo pa gade tèt yo pou nou fon inite poun anpeche moun kontinye mouri poun fon inite poun anpeche pouvwa ret an plas poun fon inite pou n anpeche laboujwazi sektè di an kontinye kenbe peyi a an otaj. Jodi a Louko, menm si w gen kòb nan men w, ou pap ka envesti anndan peyi a paske gon sektè nan boujwa yo ki pap dakò. Menm tou nan dyaspora a, ou genyen nan lotri, ou genyen on lajan yo dedomaje w, ou gen kòb nan men w oubyen ou pran pansyon, ou bezwen vin envesti nan peyi a, Ou pap kapab pase gen yon sektè ki al oubyen politik. Lè m pale de revolisyon sosyal, sa vle di ki sa? M pran zam mwen, m kraze sak la a, epi m mete yon gouvènman pran tout biwo leta yo? Non, se pa sa nou pwone. Nou pwone yon ide ki chita nan tèt moun yo. Ou wè lè ide sa chita nan tèt moun yo, pa laboujwazi, fò w tande larezon. Anbasad, fò w tande larezon. Se yon bagay ki antre nan tèt moun yo jodi an. Se sa n rele etno sikyatrik. Sa vle di se revolisyon sa n ap pran anndan peyi an san zam men avèk yon leve kanpe de rezistans ki akonpaye l. W ap wè nou pote yon chanjman anndan peyi an. Lè sa rive, gwo peyi yo pa fè ògèy. Se pou n tande larezon. Tande vwa pèp la. Pèp la pale atravè barikad li. Pèp la pale atravè mobilizasyon l fè yo. Nou menm laboujwazi, m pa rayi nou, men fòk nou tande larezon. Fòk nou konprann pèp la rive nan limit pa l, li pa kapab ankò. Sèt fwasi, li ban nou fas, l ap gade nou. Louko, Pye Mateta tou. Ezayi, zanmi mwen. Tande byen wi, pèp ayisyen an. Ke moun ki nan barikad, ke sa ki chita lakay yo, ke sa ki vini nan manifestasyon, timoun ki pa ka ale lekòl, m ap di yon mo fò pou nou la a. Si laboujwazi pa tande larezon, n ap pèdi sak, n ap pèdi krab. Nan sans sa a, m mande nou pou nou fè mea culpa, pou nou di nou gen tò, nou gen tò, nou gen tò, pou n tande larezon

Menm si w pa te mande m se sa m t ap pale de li Louko, men konpliman Konpliman Louko, tande byen Louko mwen m pa yon moun ki son zenofòb m pa rayi blan Men m vle blan yo tande larezon Louko, ou sonje Desalin te voye sòlda al ede ameriken yo fas angle yo nan Savana pou yo te pran endepandans yo Pou nou te ede ameriken pran endepandans li Poutan nou menm nou pran endepandans nou an endepandans nou, endepandans pa nou apre. Ameriken yo pase plis ke 40 an yo pa rekonèt endepandans pa nou alòske nou te ede yo. Ameriken yo, yo kraze pwodiksyon diri a. Yo kraze kòchon kreyòl. Yo anpeche nou pran sa n rele otodetèminasyon nou kòm pèp. Yo okipe nou pandan 2 fwa. Ebyen jodi an, pèp la kanpe. M sonje te genyen Kolera anndan peyi an. Ameriken yo pa te janm di y ap vin ede nou. Yo pa te janm di y ap voye bato pote medikaman pou nou. Poutan jodi an, menm kanpe n ap revandike dwa nou, yo pran pòz y ap vin ede nou. Pèp ayisyen, se pa vre yo p ap ede nou. Pèp ayisyen, se nou menm ki pou pran dimansyon nou. Louko, Jenerasyon pa nou an! Tonnè boule m kontan. Nou fè twò gwo bagay. Premye bagay la, nou gen tan konprann, se pwojè Desalin nan ki pou ban nou solisyon peyi a. Dezyèm bagay, n ap mennen yon batay avèk entegrite nou. Nou kanpe nou di sèt sa si favè Jan Lili libere. Epi, twazyèm bagay, Ayiti, jenerasyon pa nou an, nou di n ap pale avèk tout peyi nan mond lan. Se yon gwo desizyon nou pran wi nan moman sa a. E, sèt sa si, katriyèm bagay pèp la fè, Pèp la di, pa di a ba sèlman ou prezidan, pèp la di sèt fwa si se sistèm nan ki pou chanje. Bravo pèp ayisyen, m fout damou pou nou. Pèp la rive nan mitan bagay lan epi l konprann dimansyon kriz la. Se pou la premyè fwa pèp la ap ranmase karaktè l. Epi ou tande yo di w pandan pèp la ap defann diyite l, yo pral chèche ti mamit diri pou li nan men lòt pèp. Hein! Pèp ayisyen konpliman. Kidonk, Jodi an, maten deba, nou ranmase karaktè nou, nou ranmase diyite nou, nou pa kont blan, men nou vle pran responsablite nou sèt fwa si. Konpliman pou nou pèp Ayisyen. Mèsi anpil Senatè Moise Jean Charles epi bravo, konpliman. E konpliman, m pap ba w manti. Mèsi anpil maten deba. Mèsi anpil. Konpliman. E sa k fè m pa vle, se lè moun mouri pou yo onore l. Non, konpliman. M di w bravo.
Depi wè m di w bravo. Bravo. M onore, m onore Louko. Bèben. Senmaten. Wi. M onore w.
Esaïe, m onore nou lefè ke nou mete yon emisyon kote nou ba moun lapawòl pou yo bay sa yo panse e ki ankouraje batay lan paske je tout Ayisyen vin wè klè jodi an. Nou jodi a se yon jenerasyon ki fè pèp la konprann Dimansyon pwoblèm li jodi a. Men klòch, men klòch, men klòch.
Mèsi anpil Senatè, mèsi anpil. Gen lontan, gen lontan nou pa tande yon Moris Janchal konsa e k ap preche inite. Sa s on lidè.
Mwen menm, mwen menm, mwen menm m te konn toujou repwoche li pozisyon jiskoboutis li. Men la a ou tande l klèman e li lonje lamen bay tout moun. E gon bagay li di ki enpòtan, e dèyè barikad yo pa gen pati politik, pa gen koulè. Donk, ke lè popilasyon an soti nan lari an, se grangou l ap revandike, se lavi chè a l ap revandike, se travay li bezwen, se sante l bezwen, se edikasyon l bezwen. Donk! Kèlkeswa moun ki ka pote bagay sa yo ba li, yo byenvni. Yo byenvni pou popilasyon an, pa gon kesyon de koulè moun nan, pa gon kesyon de ki sektè li apateni, donk yn fwa ke li kapab pote sa popilasyon an bezwen, enben li welcome.
Enben ok, e pa bliye.